Kitkat e m konnen aswè nou gon bèl show nan men nou avèk plizyè envite e nou gen 2 envite avèk nou nan studio a jodia e genyen Darline Desca ki se envite spesyal. Aswè a avèk li nou pral pale de dènye mizik li de albòm ni ki gen pou soti avan lete epi gen posiblite pou n fè yon ti pale tou avèk Shedly Abraham e ki gen yon albòm ki fèk soti ki pa konpa e Shedly toujou fè sa e gen de albòm djaz.

e nan lakou Florida avan yè ki te fè yon bèl entèvyou avèw m panse ke e gen moun ki petèt branche aswè a ki te ratel so nap fè yon ti pale sou sa. Nou gen pou n pale tou de Takeover Fest ki se premye edisyon yo ki te fèt nan Sendomeng pandan wikenn nan e se de la pral vin gen yon pakèt pale anpil sou sou Shabba a. sou kesyon de relasyon Shabba se sur ke nou pa ta kab fè sak cho pou nou pa touche sijè sa, nap fè sa jodi an nap fon ti pale tou de Gracia Delva ki te gen yon ti bat bouch nan mikro l avèk Stéphanie Douyon ki se youn nan manadjè ekip yo, nou gen poun pale tou de Kenny Way ki fè premye prestasyon li nan Florida. Te gen ti difikilte ou menm Guy ki te prezan ou pral ba nou plis detay sou sa. E jondi an nou genyen Shedly Abraham ki sot yon album m espere ke misye ap ka rejwenn nou jodi an pou li fon ti pale de album sa. Darline Desca se envite espesyal e lendi sa li make kòmansman oubyen pou n ka di ke se lansman e Orlando Spring Break Fest ki ap fèt samdi sa e nan Orlando men pa bliye genyen yon bal yon kick off party ki ap fèt nan vendredi swa kap genyen Klass Kay Bedjine Kadilak e jodi an nan sans sa nap resevwa mesye Logan Services ki se yo menm ki ap responsab e Vip non sèlman pou bal la men pou pool party an ki ap fèt nan dimanch e m panse ke mesye sa yo gen yon bèl inisyativ ke yo mete sou pye pou fè moun yo fon fè moun yo viv yon lòt bagay nou gen yo nan studio a nou gen pou n fon ti pale avè yo sou sa so n gon trè bèl emisyon of course gen mizik ki soti. Men emisyon an vrèman chaje jodi an paske tout bagay ki ap fè aktyalite yo m panse ke se de konvèsasyon ki non sèlman enpòtan paske yo gen pou wè avèk on moun ki fè pati de biznis mizik lan ki trè popilè ki se pou m pa di youn nan gwo sipèsta ke n genyen ki se Shabba. So m panse ke gen anpil ti pale anpil chak moun gen opinyon yo gen jan ke nou wèl nap fon ti pale sou sa e de la etan nap pran envite nou yo so Guy moun yo mèt chita pare paske emisyon an pral bèl. Bal sa anonse nan The Warehouse se yon gwoup jèn pwomotè ki tap fè bal sa se Klass Rutshelle epi Kennyway e se te grand premyè Kennyway nan Fort Lauderdale nou konnen mesye ki rantre Lèzetazini aprè Jazz la te fin jwenn otorizasyon travay isi a. Enben, nèg yo antre, nou konnen yo fè yon toune medyatik, près konferans, anonse bal la, bèl pwomosyon. E jou bal la, mwen te pran responsablite pou m te al pèmèt pèp Bondye a wè sa k ap pase, sitou pou Kenny Demangle ki se premye fwa l ap jwe piske Wilfrid yonn nan nèg ki fè retransmisyon bal E te nan Tecova, weekend nan te vreman chaje. E tout nèg tou yon ti jan okipe, mwen m te di bon banm jere sa puiske li enpòtan pou nou make sa sitou son yon grand premyè. Donk istorikman n ap bezwen sa. Enben nan samdi m te kòmanse emisyon mwen a pati de 10 zè mwen kite espas la 10 zè edmi mwen ale nan club la ki te tou pre m nan la apèn yon 10 15 minit. Epi lè m rive, e mwen, m ap antre nan zòn nan, mwen wè zòn nan yon ti jan fè nwa. Epi lè m rive, mwen, yo di pap kite moun antre paske gen yon koupi elektrik ki fèt nan zòn nan, aparaman gen yon poto k tonbe, tout zòn nan shut down. E pandan zòn nan shut down, tout moun ret deyò a, e l te fè yon ti frèt. Ou konnen, Miami, e oubyen Fort Lauderdale oubyen Florid menm, a sitou nan zòn South Florida yo, e depi, depi li yon ti jan fè frèt, e ou konn moun yo ki jan yo plenyen. bay moun New York ap ret do toutouni oubyen moun Canada nou menm la se gwo plen enben moun yo te vin avèk teni yo la byen chèlbè fredi ap bat yo sakal chita nan machin kap fon ti tann piske yo konnen se etazini si se te ayiti nou tap balanse de ti dèlko nou nou tap nou tap fè bal e isi a la aparamman jan bagay yo ye avèk abitid donk kesyon dèlko a menm si w genyen l la fò ta fè mentnens ladan Mwen tèlman gen kouran, ou pap menm sonje fè bagay konsa. Ebyen vin fè ke e pat gen jeneratris ki pase pou te kontinye aktivite yo men nou t ap tann de preferans yo bay kouran. Bon mwen menm m te oblije kite espas la m deplase, m di lè yo bay kouran ya rele mwen. E dezèdtan aprè yo vin rele m li te nan prèske minui, minui prèske inè e mwen retounen. Lè m rive m jwenn yon mas moun kanpe devan ap batay pou yo antre, l fè frèt y ap batay pou yo antre. E se t anpil moun. Epi lè mwen pale avèk mesye ki t nan sekirite yo, yo konnen se mwen, m pral travay, yo kite m antre anndan an. Epi nan, m antre. Bon, la a m p ap ba w manti, li gentan prèske dezè di maten. Dezè. Letan pou Kenny jwe, m p ap ba w manti, Kenny kòmanse jwe. 2 zè se vre Kenny kòmanse jwe men pandan Kenny pral jwe a lè a chanje tou. Humm so l vin 3 zè. L vin 3 zè. Olye lè a rekile se chanje l chanje yo avanse l. Donk ki vin fè ke Kenny kòmanse jwe pou li menm a 2 zè pa kont nan avanse lè a l 3 zè. Humm. Kenny jwe yn èd tan.
Waw. Donk li pral remèt klas a 4 trè 15 or club la ta sipoze fèmen a 4 trè 30. Ah. Klas ki te la, tout mesye yo te la, dayè se Gregory Chery ki fè son pou Kenny Way. Klas tou pa jwe, mwen m te pase dèyè a, m te wè Nixon Mésidor, mwen wè tout mesye klas yo te nan backstage a. Enben klas deside pa jwe, e m sot pale avèk Hervé Bastien talè a. Eksplikasyon sa m ba ou a, misye di bon si yo pral fèmen a 4 è 30 yo pral limen limyè sou li, li bezwen 30 minit pou l refè son e Klass tou Klass tou deside pa jwe. E aparaman Rutshelle pa t prezan ditou dan le sans e selon enfòmasyon ke m genyen e ta sanble li te gen yon pwoblèm avèk vòl li ki cancel. Voltan te cancel e li te poste sa e rezon ki fè ke Voltan te cancel te gen move tan vrèman vre nan New York e Rutshelle ki te nan New York e li pa gen tan li pa gen tan e flight lan cancel e tout flight te cancel se sak fè li menm li pa gen tan rive e pou l te jwe bal lan. Men kijan o nivo de deplasman an kijan w te wè moun yo te gen anpil èske te gen anpil moun ki te fè deplasman pou Kenny Wayne? Anpil mwen m pap baw manti pou yon bal nan Warehouse la pou mwen menm se te yon trè trè trè bèl afich yon trè bèl afich an tèm de patisipasyon popilè Trè bon bal. Trè bon bal. Anndan an gwo deja. Non l vle di sa l vle a, sa l ye a deja. E anndan an gwo, anndan an te vrèman gen anpil moun e pou bal la. Pou kontèks bal la, se yon regoula bal li ye. Sinon, se Kenny Demang ki vin fè grand première li la. Èske ou konprann sa m di la? Men se te yon bèl afich tou, yon bèl line-up tou. E Kenny Demang gen kiryozi, kirye, kirye pale avèk fanatik pa l k ap vini. Gen moun ki sou tout kote vin sipòte Kenny. Dayè, menm nan konferans de près la, gon pakèt zanmi ki vin sipòte misye ki retounen pou la premyè fwa avèk fòmasyon mizikal li la nan Fort Lauderdale la. E, e, epi Rutshelle Guillaume gen fanatik li, nou konn sa li deja. Klass deja gen fanatik li. Donk, pat gen rezon pou, pou, pou la, pou bal sa pat, pat, pat, pat yon bèl bal. Se te yon trè bèl bal. Aparamman, e, Wilfrid pare wi Guy, pandan ke nap tou, nap, nap, nap fè ti pale la. Wi. Se te yon trè bèl bal an tèm de patisipasyon popilè. Mwen menm mwen panse ke se te vrèman enteresan e mwen menm mwen menm m regrèt ke moun yo pa gen enjoy. Te gen anpil moun ki fache e moun yo ale lakay yo ti kal pa ti kal avèk anpil plenyen lè yo wè pa gen anyen katrè di maten. Men moun yo tou pa twò rann yo kont ke lè a chanje. Ke lè a chanje. Donk men te gen anpil anpil anpil plenyen. Donk se sa pou moun ki tap plenyen yo. M panse ke gon nòt dekskiz ki ta sipoze soti oubyen deksplikasyon osi. Men mwen menm ki te prezan sou bò kote pam mwen bay mwen bay mwen bay vèdik pa mwen. E petèt aprè na pale de pèfòmans Kennywoy ke mwen te wè pou la premyè fwa sitou avèk avèk ekip sa. M te gen chans m tal gade live Kenny an, videyo yo kòm li pat live, trè bèl pèfòmans, mizikalman Kenny gen djaz, m tande m fè inèdtan m tande tout sa w mete yo, yon bèl djaz, m renmen Nerla Moïse nan djaz la, m renmen pwodui ke Kenny prezante pou nou a, men si lèt eskiz la pat soti, samdi li pat soti, lendi kilè lap soti? Wap pale de lèt Lexus poukisa pou. Pou sak rive a li te sipoze soti deja. Bon mwen menm. Gen de bagay fok nou pran yo an ijans. Grand premye djaz la gen enkonvenyan ki pa depa de Kenny se pa fot Kenny ebyen fanatik yo te fè deplasman m panse sa se t on bagay ijan ke yo ta sipoze di piblik la men sak rive men sak pase men sak pase. Ebyen yo di lendi kounya l pral soti mèkredi oubyen madi. Non non, non non, mwen menm kap pale de ekskiz, lèt de ekskiz la la, ou byen prezant ekskiz pa lèt ou ekskiz, se mwen menm ki di l konsa wi, mwen m pa... Oh, se pa yon enfòmasyon, se pa... Non, m pa m di m panse sa, menm jan w ap mande l la, m mande l tou. M panse ta sipoze gen yon bagay ki di pou ekskize. Ou byen menm yon ti video Kenny ta sipoze fè. Bon non sa se pa se sa map di w la gon seri de aranjman. Mwen panse se Kenny sa se mèt sa se pwomotè ki tap fè bal la mwen panse ki dwe moun yo eksplikasyon. Non pwomotè a e pwomotè Kenny li ye. Ou panse sa? Ou panse sa? E Frantz Galette ki tap fè bal la oh. Ou pa vre monchè. E pa Frantz Galette monchè. Gen de bagay nou paka di la a, men e pa Frantz Galette ki tap fè bal la. Bon mwen e Frantz Galette kem konekte devan e menm Frantz Galette se li menm ki reprezantan Kenny la kap kap batay non non non pa la. Menm si se pa Frantz, Kenny way sipoze met yon bagay deyò, se grand premye Kenny way gen enkonvenyan, yo te sipoze aji pi vit ke posib. Sa se mwen menm se la m. Non non non non non non ke alò si Kenny entèlijan te gon staff entèlijan kap travay kominikasyon l piske se li k nan spotlight nan fèt la pa pou grand premyè li se li k tap ay fè advertising anben misye te sipoze pran sa an chaj fon nòt soti lè sa l tap parèt men an reyalite Yo twouble ant reyalite a e pèsepsyon an. Li pèsepsyon an se. Pè Woodchell te gentan lage poukisa l pa la? Tande, pèsepsyon an se grand première Kenny, men an reyalite se yon yon patenarya Kenny avèk pwomotè k ap fè bal la. M pa konn si w konprann sa m ap di w la. Se pa kòmsi yon òganizasyon de Kenny Way menm, se pa sa l ye. Ok. Ou konprann? Se yon antant ki jwenn pou Kenny, pou bal la fèt ak Kenny tou. Men se pa Kenny an swa ki t ap òganize, se te grand, non se pa sa l te ye. Se sa m panse ke kominikasyon, ou pral bezwen moun an kominikasyon paske li sanble se grand premyè Kenny. Piske se sa l sanble, si Kenny wè te gen yon ekip kominikasyon k ap travay, li te sipoze tou sezi Sil bon li tap benefisye men konsa tou sil pa bon tou ou ka pote chaj la tou fon nòt soti pou di nou dezole nou regrèt sak pase a menm si an komen akò avèk òganizatè a. Mwen menm, manzè sa tap fè anpil sans. Mwen menm sensèman, Kenny ap jwe byen, men pa trè byen. E m panse ke gitaris Kenny an konn jwe, men misye, bon, kòm se Saj ki te premye gitaris, a yon bon ti tan misye te kenbe gita la. Misye jwe byen misye gen misye bezwen travay plis travay plis la vle di kisa misye misye kenbe pattern groove yo trop e Ok. lè misye ap fè solo k nan mizik yo misye misye fè yo misye montre ke l gen talan l gen dex l gen kapasite pou l fè yo men sa pou misye se fò misye al al nan pati kreye a e m panse M pap konpare misye avèk Saj, ke Saj te konn fè trè byen, kote misye te kreye. Pa kont, m te konn twouve misye trè trè trè byen nan akonpayman, kounye a se lid gita ke l ye. Jodi a gen Rochlen, ba, eeuu, kòman il sapèl ankò se, gitaris ki nan ekip la? Brutus Rochlen, e ki li menm ap fè, m pa kont se te gig l ap fè avèk Kenny. e ki vin jwe dezyèm gita la misye vin an lead paske Brutus pa gen pa ka fè lead paske l pa nan jazz la vre l pa repete se misye ki te lead gita jazz la pandan yon bon ti tan men fò n di w Kenny t ap jwe avèk 2 kibòdis nan yon premye tan li t ap jwe avèk El Magico l t ap jwe avèk yon jèn kibòdis ki rele Nono se te sèlman Saj ki te ap jwe gita nan jazz la lè Nono Lè El Magico kite djaz la, nèg yo te deside e jwe ak 2 gita. Se te saj e yo te deside jwe avèk 2 gita. Yo vin kite 2 kibòd la. Donk ou vin gen saj k ap jwe ak yon lòt jèn kibòdis sa ka jodi a k ap kan lead la nan plas saj la. Donk misye kenbe lead djaz la pandan yon bon bout tan e M pa konn si li vin retounen avèk 2 gita la ankò paske Saj te fè yon ti tan tou l pa la. Nono pa ale, Nono, Nono vin ale, El Magico ale. Donk tout, tout, tout bagay sa yo m panse ke se de bagay pou, pou, pou, pou misye konsyan de yo e pou l travay. Kounye a se li menm ki lead. Epi bon, van an tou poko fin twò kòdjòm kòdjòm. Fò nou di l, fò n di Kenny ap jwe avèk yon ban dèyè e batè a pa pou li. E batè Kenny voye la se yon batè ki trè enpòtan anndan djaz la. Guys si nap tande poukisa yo pa bay lòt rès mizisyen yo refi son bagay anraje son bagay grav ou konn sa yo rele ond negatif e son bagay m panse ke mesye mesye mesye yo te just tonbe nan move lo mesye yo just tonbe nan lo moun ki anvan yo pa bal vizaj epi tout moun ki dèyè yo pa ba yo. Mwen toujou di sa lè ou pral fè e ou pral fè rankont avèk yon anplwaye leta e malerezman J mood moun nan detèmine anpil e si wap jwenn repons ke wap chache an. So petèt se petèt youn nan jou sa yo. Moun nan gen dwa mal dòmi nan aswè oubyen l leve la l fon move kout volan nan maten li rive l pa sou san l li pa sou bèf li jan manman m konn di m nan konn di an epi moun nan jis e pa ba w repons ke wap chache a malerezman.
Donk mwen panse ke sa se se yonn nan pwoblèm e son ond negatif ki pase ki fè rès nèg yo pa jwenn viza. E ou, ou konprann sa m sa son ond negatif li. Ou gen l'impression gon bagay, gon suspisyon krete. M panse nèg sa yo enpòtan pou Kenny ta genyen tout ekip li konplè. M pa konn si gen demach ki ka fèt pou nèg rès nèg yo still vini. Men Kenny n'ap gade la a, si gen batè a ki vini, tanbourinè djaz la ta vini. Avèk saj 3 nèg sa yo, bon pou saj la sa a ka sa a son ka ki anpe enpe konplike piske gen saj gen afè pal men saj trè byento saj ap vini kanmenm menm si se pa sou petisyon djaz la men rès mizisyen yo m panse fòk Eni ta fon jan swa l kòmanse kontinye travay plis ak nèg sa yo men oubyen paralèlman mennen yon demach pou nèg yo antre nan konpa festival M panse sa ap trè enpòtan mwen menm mwen bay deklarasyon sa a jis pou n kanmenm fè bagay yo akselere. Donk kibòdis k ap jwe la a misye misye montre m ke l konn jwe men l mande tou pou l travay plis plis parapò a nivo ni Nono ni El Magico te kite djaz la. Misye bon wi men misye gen tan poko fin konprann Kenny Wayla vin fin al fin fit anndan Kenny Wayla a san pou san pou l ban nou rezilta n ap chèche de Kenny West. Nèg n ap pale de Nono a, se yon nèg ki gen yon deksterite anraje, se yon nèg ou gen pou lè l ap jwe ki pasyone, e ni menm jan avèk Saj, ni batè a tou, misye gen 3 pasyone malerezman ki pa la, e m panse Kenny West n ap gade a malgre nou tande l bon, pou mwen menm, pou sa m konnen, se yon Kenny West pou mwen menm ki ka fè mye, ki ka, ki ka, ki ka, ki ka fè pi bèl bagay. Alò nou gen 2 envite avè nou nan emisyon an, n ap pale de Rey e avèk. avèk James ki se reprezantan Logan Carwento, donk son konpanyi ki fè lokasyon machin men paralèlman mesye yo bay sèvis vip nan fèt e mesye yo la aswè a pou pale n enpe de sèvis sa a e fon ti rale mikwo a plis sou m ka kanmenm jwenn nou pi byen nou gen James anwe men de nèg yo sanble M pa konn ki nèg ki James, m konn ki nèg ki Ray. Kot James? An pap la. Eh, James. Alors, James, koman wè? Tout ba an fòm? Um, tèt fwèt. Tèt fwèt. An fòm.
An fòm, an fòm. Ray, tout ba an fòm? Tout ba, tout bagay voze. Voilà, mesye, e, m panse ke nou antre nan biznis lan jodi a, e, nou, nan, pandan nou vle ba yon lòt sèvis. Nou te fè yon entèvyou deja nan Orlando, Resaman pandan pasaj mwen e anpil moun deja petèt wè entèvyou sa e pa rapò a sousi nou genyen pou n fè moun konnen sèvis n ap vann nan kesyon vip nan bal sitou nan bal Orlando k ap fèt avèk klas 18 mas la nou te twouve l nesesè pou nou te prezan la maten an yon fason pou n te pou n te pou n te pou n te pale moun yo plis de sèvis sa a. Alò, nou gen yon konpayi de location de voiture osi ke nou toujou vle pale de li tou, avan menm nou rive sou sèvis vip a. Alò, ekspoze Logan Car Rental pou nou, James, eksplike pèp Bondye a ki sa l ye egzakteman. Umm Logan Car Rental is basically we provide car service epi nou fè

and stuff like that ou ka lwe machin avèk Logan nou provide ou avèk asirans ou te mèt nan entènasyonal la an di pa egzanp ke ou ap viv Ayiti epi ou vin isi ou bezwen yon machin e ou ka pull up sou nou epi tou n ap lwe w machin.
Alò, nou fè lokasyon machin, e ki lòt avantaj ki genyen lè yon moun lwe machin nan Logan Car Rental?
I mean, jan frè m di a man, nou make sure nou mete process la very fasil pou yon moun ka lwe machin. Ok.
Se youn nan bagay ki separe nou avè lòt konpayi yo. Ok.
Yes.
Guys bonswa son plezi pou mwen genyen nou. pou nou nan emisyon avèk nou nan sak cho e mwen gade entèvyou an ke nou te fè avèk Guy a pwopo de Logan Car Services e kisa ke nou ofri kòm sèvis e map tande nou la e gen de kesyon ki ap vini nan tèt mwen paske mwen son moun ki renmen lwe machin kèlkeswa kote m ale m pa renmen transpòtasyon piblik so e kesyon de nou retire Tout headache nan lwe machin. Paske te gon epòk mwen menm depi m pral lwe yon machin, se lè machin nan nan menm, mwen konnen machin nan nan menm mwen santi m an sekirite, paske m konnen m ka rive nan èpòt lan oubyen nan car rental services lan epi yo ban mwen nenpòt pwoblèm epi m pa ka lwe machin nan. So pale nou un peu de hassle oubyen de headache ke nou retire. e nan Logan Car Services ke nòmalman moun ta ka jwenn yon lòt kote?
Well, youn nan bagay nou nou elimine, nou pa elimine l non, but tankou si tout fwa moun nan pa genyen l, nou ka still lwe machin nan. Tankou si moun nan pa gen yon major credit card, li ka lwe machin nan. Depi li gen lisans li ki valab. li ka lwe machin avè nou lèfini tou pifò major konpayi yo yo pa asepte cash nou asepte sa tou kòm yon fòm of payment that is true sa a se vre sa a se vre ok so mwen ap gade jodi an pa egzanp gen yon bagay ki pou l fèt nan New York vip section nan gen vip ki kòmanse preske a 5000 dola Ok rive a 1000 dola. Youn nan bagay ke mwen menm mwen gen de zanmi e de fanmi e ki renmen al nan fèt wi. Avan ou switch nan vip m gen yon follow up question guys welcome aboard Eske nou te fè rechèch poukisa lòt konpayi yo require credit card e kredi kat pou moun lwe machin epi nou menm lè n pa bezwen l oubyen nou pa tèlman fokis sou li e li eske son avantaj ou dezavantaj poukisa yo menm yo bezwenl epi nou menm nou pa bezwenl.
Well um um istwa lwe machin li long ou konn sam diw son listwa lwe machin an li gen at least 117 mil ane so Gen anpil bagay yo gen kounya lontan yo pat genyen so apre vin fè rechèch yo wè de istwa de kliyan yo ki kalte kliyan yo ye si yo reskonsab bagay sa yo so gen anpil bagay yo vin mete kounya but yeah nou fè rechèch nou wè tankou Anpil de rezon yo sèvi avè moun ki ki gen major credit card yo. Moun ki gen major credit card yo yo gen yo plis reskonsab. Tankou moun nan moun ki gen yon major credit card li know how to manage manèj lavi l ou konprann sa m di w tankou si l gen bagay Paw nan menl li ka li ka jerel menm jan kòm se pal li ye but moun ki pa gen bagay sa yo li pa fasil pase moun sa yo e moun ki toujou konsa tou anpil ladan yo gen de lè se minority so minority yo gen de lè yo pa Whataboutt yo pa jere nan tèt yo so jan yo jere tèt yo e konsa yap jere tout bagay yo gen nan lavi yo ok so yo fè rechèch sa yo yo wè diferans lan. Nan sans tou pou follow up kòmsi umm si nou pa tap rele konpayi an Logan nou tap rele l second chance sa vle di ke nou vin bay moun sa yon lòt chans nan lavi a gede pafwa ke moun nan li te mal kòmanse epi li vin chanje tou so li ta renmen kòmsi yon yon pakèt bagay ke l pat konprann avan kounye a l gen chans pou l konprann sa yon kredi kat vle di but li gentan messed up sa vin fè ke l pa ka lwe machin avèk Logan nou ba w yon dezyèm chans nan lavi an ou ka lwe machin epi you know ou pa bezwen kredi kat lan kounye a ou ka kòmanse travay jiskaske w vin gen kredi kat lan ankò.
Vwala. E pou kesyon lokasyon machin nan, m ta renmen nou bay yon referans rapidman, yon nimewo telefòn pou moun ki ta renmen gen kontak avè nou. Avan menm nou antre nan kesyon sèvis vip a ki trè enpòtan pou moun ki branche yo la ki jeneralman pa satisfè de sèvis vip nan bal e moun tou ki bezwen yon bon sèvis vip, òganizasyon yon bon sèvis vip. Èske ou menm k ap fè bal la ou oblije òganize vip a? Sa se la kesyon, èske. Lè w gen ka responsab sa pou ou, n ap vin sou kesyon sa yo, men yon nimewo telefòn de kontak pou moun ki ap monte Orlando weekend 18, 19 mas la. Yes, ou ta bezwen kontakte Logan pou lwe machin, nimewo telefòn ofis la se 407 412 60 78. 407 412 60 78. Wi.
Vwala, sa se nimewo telefòn sa. Ou menm ki lakay ou, ki ta renmen. e jwen n on machin pou lwe. Alò, lòt sèvis nou bay e nou pral fè eksperyans sa a. Wi? Avan n avanse, lwe machin nan èske se sèl moun Orlando, Orlando nou baze, oubyen nou nan si on moun ap desann li fot la de l al èpòt li ka vini, ki kote moun yo ka jwenn, kijan nou fè l? Kijan moun yo ap jwenn machin yo? Humm nou fè sa deja kote ke nou pote machin bay moun la nan Miami oubyen tou si ou nan si wap vini nan èpòt Fort Lauderdale lan nou kab delivre machin nan ba ou.
Men lap koute pi chè. Tout bagay gen pri.
Bon moun nan sipoze konn sa. Sa konnen. Sa son bagay spesyal. Non fè moun nan konnen tou. M pa di se pa an konesans ke m pa konnen non. M konnen m vle mete l nan tèt moun nan.
Moun ki konnen.
Moun ki konnen ki pa vre. Wi. Tout moun konprann. Wè. Wè.
Wè. Wè. Donk sa vle di ke si w ap vin la ou bezwen machin. Men yon nan bagay ki ka fè yon moun ap al fè sa se sur se kesyon egzijans lòt konpayi yo fè ke nou menm nou pa fè. ki son avantaj ke fanatik yo oubyen moun kap lwe machin yo ta sipoze pran pran de sa donk m panse ke li enpòtan pou nou pran nimewo telefòn nan e e gade kijan nou ka fè kòmand nou depi konnya alò anm nou te vle pale tou de sèvis vip a e ki trè enpòtan pou vandredi 18 la se klass e kay bedjine kadilak nan orlando. e m kwè nan 20 tou n ap responsab, n ap travay sou kesyon vip an, m pa konn si n konfime dat la, nou konfime li? Nou konfime ke n ap, e nou ki responsab festival lan tou. Festival la tou, tout bagay?
Yes. Very nice, so tout weekend an nan men nou? Donk tout weekend nan nan men nou, ok. Sa a trè enpòtan moun k ap tande radyo a, k ap monte Orlando, m konnen gen anpil moun ki renmen lè yo trete yo tankou vip nan pwogram yo, yo renmen sa. Alò, e nou te pale de bal la nan entèvyou ke nou te fè petèt anpil moun gade deja men nou pa t janm pale de festival la. Kisa nou pral fè menm nan vip a ke jeneralman nou pa jwenn? Kisa k pouse nou?
Ou vle kòmanse nan festival lan? Wi ok festival la. Se m te pale deba la deja. Yeah festival la mwen menm pèsonèlman men kijan ke m wè vip aprè gen kòmsi nan pwogram gen atis lan epi aprè atis lan se moun vip yo so pou mwen menm vip m yo se yo k atis lan pou mwen ou konprann sa vle di ke tankou nan festival la menm jan wè atis la gen stage nou mete vip yo sou stage tou.
Ok uhmm sa vle di ke nap gen you know nap bat poun fon bagay ke ki pa ki poko fèt deja nan festival ayisyen yo e nap gen stage vip pou uhmm pou vip yo epi tou Nap gen Regular Lounge vip pou Regular vip. Nap gen vip of the vips. Oh an dan vip a nou mete. Ou nan vip. Nan tout bagay yo gen level ladan yo. So nou gen vip of the vips epi ki ap sou stage epi nap gen. Ap sou stage kap pre stage kap sou stage pa yo. An men yeah sou stage of course. Pa stage jazz la.
Non non non tou pre.
Wè, tou pre.
Yeah. Donk ap gon aksè on vizyèl ki rive sou djaz la fasilman. Trè trè prè.
Wè.
Son tretman tou yap genyen anndan vip la. Se pou sa n mete yo anlè a tou. So, yo apa. Sa vle di ke aksè an lè w gen de bagay lè w fè l tout aksè sipoze fasil pou ou. So epa la l te kòmanse sa vle di ke ou gentan mennen lavi w nan yon jan ou vle kontinye l konsa li sipoze fasil epi nap gen nap kreye e vip lounge ane sa pou pou lòt vip yo kòmsi yon moun ki achte tikè wap gen vip lounge epi lap gen like a a some type of sports bars you can hang out you know get your drink and stuff like that nan regular vip yo. Alò,
nou tap pale de sa deja, nou te di se pa seksyon nou fèl. Pou festival la eske se menm kad figure la? Pou festival la nou te ka fèl konsa wi, dèke nou rejwenn moun festival yo yon ti jan ta, epi yo te gentan mete tikè online and stuff like that moun te kòmanse achte vip ticket so we had to onè moun sa yo onore bagay sa yo so akoz de moun sa yo nou oblije kreye lounge pou yo epi nou kreye stage yo pou moun ki pral pran package lan.
Donk nan festival la nou kreye yon espas menm ki privilejye pou moun yo. La nou ta pale de festival la. Yes.
Donk moun ki al nan vip a vreman ap santi yo gon tretman vip. Of course. Se pèsonèlman pou sa nou fè l. Kesyon ke mwen genyen pou mesye se ke jan m tap di talè avan ke Wilfrid te bay follow up kesyon an. Gen anpil moun ki renmen al nan pwogram pou yo al nan vip, pou yo make sure ke yo pa pase nan liy, pou yo make sure ke si yo bezwen boutèy yo pa oblije al nan goumen nan bar, pou yo make sure ke pa gen moun ki ap monte chita sou yo. Men, anpil, pou m pa di tout vip ke mwen wè, toujou gen pwoblèm sa a. Menm lè moun nan pa nan vip, li gon grenn zanmi l ki rale l vin chita bò kote l. Kijan nou menm nou pral kontwole sa? Èske ki mezi ke nou pran pou evite ke vip an twò crowded, pa gen twòp moun moun sou moun e kontrèman a sa nou konn wè lòt kote yo? Well first of all um jan nou ap fè vip a li nan yon plis li gen nimewo ki vin avk seksyon yo li gen koulè ki vin avèl tou so a vle di nou gen sekirite tou ki ap designate just pou moun sa yo pou yo make sure pa gen nan lang ayisyen an nou di gratè pa gen gratè kap vin bay moun ki vip a pwoblèm. Sa se lè yon moun vin achte yon vip seksyon pou 5 mil, 4 mil, 3 mil dola epi tou yon zanmi vin ak yon tikè 100 dola l vin ap bay pwoblèm anndan so pwoblèm sa yo nou pa bezwen yo ou konprann sa m di w so nou tray pou nou elimine bagay sa yo. Afè moun ap vin di se patnèm kite lan travay bagay konsa. Non non non non pa gen bagay sa. Non men men konsa tou si m achte si m achte yon vip pou 5000 dola m gen yon bon zanmi m ke nou fenk rankontre wi avèk vin nou gen lontan nou pa wè m ka di l vin engarot avè m nan vip 5000 dola m nan. Ou ka ajoute l. Ou ka ajoute l la l ap koute w paske se yon se yon package li ye e an n di ke ou pran yon package ki vini avèk 6 ou 8. ou vle ajoute yon 9 m pa may ke ou vle kwense nan ou menm but kwense a ap koute w epi ann di ke moun nan te nan yon vip 4 mil epi zanmi w nan nan yon vip 3 mil braslè yo pa menm koulè
so fòk li gen braslè koulè anlè a pou l moute anlè a sekirite a pap kite l moute
bon m panse li te ka fèt menm jan avèk nan avyon si m nan gwoup 1. E epi m gen moun avè m ki nan gwoup 8, m ka pase avè l? Bon, Bondye k fè n ba n avyon.
Bondye k fè n ba n avyon. Bon, e alò, pou pou bal la se seksyon vip nou vann, jan n te di sa? Bal la se seksyon Se pa tikè.
Gen gen tikè tou wi paske nou toujou fò toujou kite kòman sa espas pou moun kòmsi ki pa vle an di ke yon moun ap vini nan bal lan pou kont li ou pa ka di l pou l pran yon seksyon pou kò l li ka achte yon tikè epi tou nou aranje n mete w chita bagay sa yo ou enjoy tèt ou.
Gon moun ki poze yon kesyon talè al di menm nan Bal yo pa genyen nan nan pwogram isit pa gen vip 5 mil dola bon sa pou moun nan konprann se 5 mil dola nan palas son seksyon se sa? Wi son seksyon li vin avèk yon gwoup moun. Li vin a yon gwoup moun plus plus plus li gen M fèk sot wè m fèk sot wè yon yon bal ki ap fèt New York ki ap fèt le 9 avril. Ok kòm nou gen pwomosyon pou bal la n ka pale de li e bal Annecy ki ap fèt nan Amazura a ki genyen ekip e ekip Disip ladann nan e ki se fèt Annecy wi gen yon vip ki gen 12 moun ladann ki prèske 5000 dola.
Epi on ti enfòmasyon m ta renmen bay moun yo tou 2 bal sa sa son bal wèm si moun yo ap vrèman ka enjoy yo paske son bal kap fini a prèske 5 è di maten. Bal klass kay Yeah. Ah ou ka fè sa.
Paske nou nou peye club la pou sa men pou pou bal lan fini on jan ta paske jan moun yo konn ap rush you know what I mean um

Nou konn sistèm lan deja tout sistèm yo e lajan yo ye. Depi ou kape yo ou ka rete.
Guys banm poze nou yon kesyon kisa ki motive nou paske nou gon biznis ki ap mache ki se Logan car services e m ka wè ke nou sanble se de moun ki fete ki al nan pwogram e ide pou n ta manage ou byen e vann sèvis vip a de pwogram kisa ki ki kote motivasyon sa soti. Mwen mwen son viktim de vip se sak fè kòm si ke nou nan sans nou chwazi fèl paske m viktim anpil you know paske chak kote n ale n toujou fè vip and then e toujou fache nap fache bagay yo pa janm byen fèt so ane sa m te jis rele nèg festival yo m di m gen ide epi m panse m vwayaje m wè ase m ka pote chanjman ann Ann kolabore pou n pote yon chanjman epi Dayiti di ebyen si w panse w ka chanje vini.
Se sa, se paske se yon viktim mwen ye. Menm jan moun yo ap plenyen an, mwen se youn tou te konn plenyen. So, se pou sa m la. Ban m poze nou kesyon. M panse ke lè nou te fè, lè nou, m sonje lè nou te fè premye entèvyou an, e nou te pale de bal lan, e aswè a nou ajoute festival lan. Eske yo vin ajoute festival lan se nou menm ki mande ou byen eske objektif nou nou menm se te toujou pou nou te genyen festival lan petèt se pa t yon opsyon avan ou byen kòman kòman festival lan fè vin ajoute nan nan travay ke nou gen pou nou fè pandan wikenn nan nan Orlando Spring Break Fest? Humm e pat festival lan e pa ajoute l ajoute non festival lan te toujou la tout sa yo te toujou sou tab lan se paske humm nan moman nou menm nou vrèman vrèman vrèman okipe epi mwen pa nou pa vle pran yon bagay ke nou konnen nou pa ka bay san pou san nou menm ladan l so mwen te di nou te di dayiti avèk Joe ba nou ba nou yon ti tan epi poun wè kòman nou pral manage paske festival la you know yon bal son senp bagay but festival la it's a big deal you know it's 25 thousand people in attendance that's that's not a joke nou nou te bezwen tan poun te chita poun te panse kijan nou pral òganizel epi ki ide nap vini ki ki pral pote yon chanjman se se sak fè nou potko pale de li paske nou potko mete ide yo ansanm. Ok
ok eske nou gon ide nan tèt nou ou byen msye ke nou genyen avè nou de pri vip yo de a ki pri yo komanse a fini ki sa ke yo enkli.
Ya nou gon ide. Nou genyen sa ya.